Koman ou rele baz ou? Henry Robinson. Hein? Henry Robinson.
Robinson, Livinson Robinson, Deson, nou pral fè bagay. Rèd rèd. Ya, e, nou wè gwo bèl linèt menn, konbyen kòb ou, ou, ou, ou achte linèt sa menn? Oh, sa son kado li ye, m pa, m pa vrèman konn pri a. Kado? Wè. Moun sa yo renmen w anpil wi menn. Ya.
Ok, bon bagay. E dread la menn, konbyen kòb ou peye kòmsi pou, pou yo penyen cheve w?

Ok. Bon bagay. Ok. Nou prale la men, e, lè n gade nou wè yon bèl ti goumèt nan ponyèt ou men. Sa l ye? Ajan l ye oubyen m pa konnen? A e bon ajan, yon kado papa m te fè m. Ok, sa vle di yon kado ankò. Yo, bèl ti valiz Dasou, byen chita, byen poze bagay. Konbyen kòb w achte ti valiz sa menm? 200 ewo ou ka tcheke wi. 200 ewo? Yeah. That's 200 ewo.
E, bon, m prèske, m prèske chanje goud la menm. Genlè m ta mete ameriken nèt. Pase nan ling mwen avan travay kòm si mwen tout bay yo ameriken. Ok, n ap kenbe 200 ewo a. Yeah. E, e jeans lan menm, konbyen kòb w achte li? Bon, jeans sa, reyisi m achte li 1200 dola. 1200 dola.
1200 dola.

24 dola ameriken. 24 dola.
Ay tout ameriken yo nou popile yo. Yo, pou kob ayisyen ki sou la, senpleman, m pa pral nan telefòn nan pase telefòn sa m wè la, son tèt chaje. Konbyen kob? 13 pro max. Mezanmi vin nan telefòn nan, vin nan telefòn nan. Ayfòn 13 pro max. E konbyen kob ou lage ladan l menm? O, ayfòn 13 pro max a lè l te fèk soti l te lan 1800 ewo. Ok.
Bon, bon bagay nèt. Bon, nap nap kenbe tout lòt kòb ameriken yo, nou pap pale de yo. Nap pale de sèlman ou gen goud sou ou la, 2638 goud ou gen sou ou la. Yo, m panse ou valide menm, ou byen pase nan challenge lan, ou fè mwayenn ou. Nou pap pale, nou pap pale yo, nou pap pale yo, nou pap pale yo. Kisa n patwòl? Yo, tout sa ou genyen yo ka montre yo men paske challenge lan e sa l ye. Ou konprann sa m di ou? Pou mwen menm ou fè mwayèn ou deja men men on lòt on lòt bagay m pral m pral di w menn. Èske ou kapab di m kòman yo rele abitan ki ap viv Deba yo menm? Deba?
Wi.
Pa pral la, m pa pral la. An mouche, ou ka eseye kanmenm. Non, non, non, non, non, m pa pral la, m pa pral la.
Ok, ou pa pral la.
Ou pa pral la. Eh banm banm banm di yon lòt bagay ou renmen tande mizik anpil? Ya mwen renmen tande mizik. Vèy e si w renmen tande mizik sa vle di ou gen yon atis ke ou renmen? Aw gen anpil atis mwen renmen Baky, Wendyy. Pa egzanp si m ba w mizik Baky la ou ka fon ti flo sou li? Pa mal la ditou a e wè si mizik te fè moun manje m garanti w m pa tap viv anyen. Pa konn pa konn anyen ditou. Gen de lè m konn wè w ap kondwi w ap chante monchè. Non pa m pa janm eseye sèl lè m nan douch m fè sa paske m konnen Douch la ap sonnen byen men lè e lòt moun kap tande m kaka vo. Yo baz, zanmi leson yo wi men nou byen pase nan challenge lan e pou fè mwayen nou men m espere men nou pran yon lòt lè m panse chanpyona an poko fini monchè felisitasyon men mèsi paske w te dakò pou w te patisipe ansanm avè nou men anfòm bròdèm anfòm ya pa gen pwoblèm men anpil respè.